Bonjou ou byen bonswa sa pral depan de ki lè wap gade videyo a. M di yon gran mèsi a chak moun ki deja abòne ansanman avèm nan paj Facebook Remèd Natirèl la e ou menm ki abòne sou YouTube Vanou Dorvilus Officiel la m diw mèsi tou. Ou menm ki konn ede m pataje Ou gen yon pi gran valè devan zye m Bon ou plis mèt paj la pase mwen menm Paske se ou menm ki koz paj la ap avanse a gran pa Ebyen m di w mèsi anpil Bondye p ap sispann beni w M gen kèk jou la depi m pa M poste wi men m pa poste videyo remèd M kwè ke depi samdi, vandredi oubyen samdi m poste videyo remèd menm gen yon moun ki te ekri m prive ki te mande m yon remèd pou èpès, enfeksyon èpès jenital. Apre sa pandan m li e m wè m gon ti tan la jodi an m di banm fè videyo a. pou m pale yon enpe de herpès jenital la epi si yon moun genyen l tou kisa ou kapab fè ki kapab ede yo m di mèsi a fanatik ki konn voye etwal epi ou menm tou ki ta renmen achte yon pwodwi ki fèt abaz pwodwi natirèl pou cheve pou zong pou mak pitit pou booste sistèm elatriye m gen yon website nan deskripsyon paj Facebook la ki gen plis ke 40 pwodwi m byen di m se pa ko lwil m di map fè pou cheve a men se ansanm avèk yon konpayi map vann se website la ki sou paj la si w ta renmen achte yon pwodwi w ta renmen fèm vann pou m gen pousantaj la wap antre sou li wap achte yon pwodwi yap livre l ba ou ki ke se swa kote ou te ka ye

Aparisyon d'une grappe de cloques remplie de liquide, sa vle di ou kapab wè yon seri de ti bouton ki leve ki gen ti ti bouton ti bouton, yon sèl grap la kapab gen plizyè ti bouton ladan epi yo gen dlo anndan yo, de liquide qui peuvent être situés ki kote ou kapab wè bagay sa yo ki e grap, glòb bagay sa leve nan ou ki gen ti bouton ti bouton plizyè ti bouton ladan, ki kote yo konn sitiye pafwa lè ou genyen èpès la.

Ebyen touswit map rale kayem m te ekri kèk ti remèd pou ou si tout fwa ou ta santi ou genyen èpès jenital premyèman kisa wap bezwen wap bezwen yon grenn sitwon paske sitwon se yon antiseptik ki vwèman efikas kont bouton èpès kisa wap fè wap pire sitwon an wap pran ti veso wap pire sitwon an wap pran ji a. Aprè wap pwan yon moso koton wap lave kote ou gen plè a, sa vle di lè èpès la leve, lè ti bouton yo vin kòmanse pete li pwal kite yon plè, ou pwal pwan yon ti mo, lè ou fin pire sitwon an wap pwan ti moso koton epi ou pwale kote ou gen plè èpès la ou byen bouton an, wap tranpe ti koton an nan dlo sitwon an epi wap pase tout kote ou genyen plè kote e e. Klòb dlo m te eksplike w la te leve a kote w gen èpès la si se sou penis, si se nan dèyè, si se nan vajen, si se nan kwis, kikeseswa kote w genyen l lan, w ap taponnen kote w te ou genyen l lan ansanm avèk koton ou fin tranpe nan sitwon an. Men sa w ap fè l 4 fwa pa jou. Aprè sa kisa w ap bezwen ankò w ap bezwen jèl lalwa. Jèl lalwa osi se yon pwisan antiseptik ki kapab ede w ansanm avèk plè oubyen bouton ou genyen nan èpès ok wap kale lalwa wap pran anndan lalwa wap pran jèl la wap bat li wap fè menm jan wap pran yon koton wap repete sou plè a plizyè fwa pa jou kantite fwa ou santi ou kapab fèl paske lalwa a lap edew anpil kantite fwa ou santi ou kapab fèl wap taponnen li nan jèl lalwa epi wap pasel kote ou gen plè oubyen bouton pou èpès yo si yo deja pete si ti bouton yo ki gen glòb dlo yo dlo yo deja soti anndan e kote ou gen plak la se yon plè li deja ye men sil poko pete se bouton liye annatandan dlo yo poko soti anndanl jel lalwa ni sitron an lap kapab edew pou kapab retire dlo yo anndan li nou pale toujou wap bezwen yon kiyè lwil oliv epi wap bezwen yon kiyè bikabonat de soud ebyen ok wap bat yo ansanm wap itilizel menm jan ansanm avèk koton an Wap pase lèw fin lave plè a ou bat yon kiyè bikabonat nan yon kiyè lwil oliv wap pasel sou plè a menm jan lap edew ansanm avèk èpès jenital plè a oubyen si se bouton an kèlkonk lap edew m pa konnen si nou konnen kisa ki rele pwopolis sa ki rele pwopolis la se yon bagay yo vann ni tankou

M diw merci paske ou pwal gade video a, wap banm yon like, wap kite yon kòmantè ki pozitif pou mwen, wap edem pataje pou sove lavi yon lòt zanmi, yon lòt fanmi. Nap wè nan yon lòt video. Ciao.